Bonjou tout moun mwen salye nou tout dan le non presye de Jezi Kri de Nazarèt. Jodi a mwen santi m kontan pou m kapab monte sou panèl la pou m fè yon ti pale ansanm avèk nou tout. E ki sa m vle di pa la? E pa la de moun kap mouri legliz yo e nou bezwen konnen anpil. Men avan m rive pi lwen, E m vle di nou gen anpil moun ki legliz ki pa gen konfyans nan Bondye tout bon vre. Yo di y ap sèvi Bondye, men yo pa kwè nan Bondye vre. E moun ki te la lontan yo, yo te gen konfyans nan Bondye tout bon vre. Yo te kwè nan pwisans Bondye. Men jounen jodi a, kretyen yo vin pa kwè nan pwisans Bondye. Si labib di, menm si nou ta bwè prazo ranje, men si nou ta bwè bweson ranje, ke nou pap gen anyen. E li menm di, nap depoze men sou malad, malad a geri. Men jounen jodi a, kretyen yo pa kwè nan sa vre. Pran egzanp gen anpil pastè ki kap ki di yap sèvi Bondye men yo pa sèvi Bondye vre paske yo pa kwè nan pwisans Bondye gen anpil moun ki legliz tou ki pa kwè nan Bondye paske Bondye tèlman pwisan e si nou mete nou dakò vre poun sèvi Bondye Nou pap ka gen mò sibit legliz. E pap ka genyen moun kap soufri legliz. Lè nap ouvri la bib de jenèz a apokalis m poko wè kote ki mansyone lopital anndan bib la pou lè kretyen. Men poukisa jounen jodi a, se tout jounen, tout jounen, kretyen ap depan, se lajan lopital tout jounen. Se paske kretyen yo pa kwè nan Bondye tout bon vre. E si kretyen yo te kwè nan Bondye tout bon vre, Jounen jodi a, lopital yo pa t ap fè kòb. Paske pa egzanp, malad yo kouche, y ap tann Pyè, poukisa pou lonbraj Pyè pase sou yo pou yo geri? Y gen kote apòtre Pòl pa ka rive, mouchwa ki nan men y ap voye moun ap touche, y ap geri. Men jounen jodi a, poukisa gen moun ki avèg anndan legliz, gen moun ki paralize, gen moun ki bèbè? Gen tout kouch de maladi anndan legliz, se paske nou pa mete konfyans nou nan Bondye tout bon vre. E si lè kretyen met yo dakò pou yo sèvi Bondye, gen ap gen gwo obstak kap fèt dan le mond antye. Paske legliz la te toujou konn bay pwoblèm. Paske kote legliz la te konn pase. Se lajwa, se kè kontan. Se kontan, se kè kontan, lajwa, li te konn mete. Men jounen jodi a, e legliz la jounen jodi a se kè sere. An nan legliz la menm, ou wè moun ap tonbe mò sibit, ap mou an nan legliz la menm pandan y ap fè jèn, pandan y ap priye, moun nan mouri, topoup, an nan legliz la. Men sa k pase? Se paske nou pa kwè nan Bondye tout bon vre. E m vle nou menm dè kretyen reflechi, panse èske n ap sèvi Bondye tout bon vre. E jou nou menm kretyen nou aksèpte Jezi tout bon vre, n a wè mirak Legliz la ap fè sou tè a. E. M ta vle nou konprann de tout sa ke m te di yo, e pa panse mwen opoze de nou menm, men jis m vle di nou, aksèpte Jezi, nou menm pastè, nou menm predikatè, nou menm de evanjelis ki pa kwè nan Bondye yo, nou dwe aksèpte Bondye pou nou wè pisans Bondye, paske nou pa kwè nan pisans Bondye vre, nou menm jounen jodi a. Ou menm pastè kap gadem la ou pa kwè nan pisans Bondye si w te kwè nan pisans Bondye tout bon vre ou tap aksèpte aksèpte tout sa ki ekri anndan bib la paske ou pa aksèpte ou pa kwè nan Bondye vre paske li pale si lè 5 don ministeryèl ou rejtel. E sèl dot non ou rejte yo. Koman pou legliz la pa ka. Koman pou legliz la byen administre. Pase yo la pou la pè fonksyonman de sen. Men jounen jodi a men frères et sœurs, nou dwe reflechi de tèt nou eske nou kwè lan Bondye tout bon. Ke Bondye beni nou babay, pa bliye, pa al sou Facebook Nicolas Pasteur Barba, sou YouTube Nicolas Pasteur Barba.